Ou gen dwa pa janm kwè. Ou gen dwa pa janm kwè, men se reyalite an se sa l ye. Ou ka toujou pa chwazi kwè, men reyalite a se sa l ye. Tout vi w, ou vann jounen w. Oubyen tout vi w, ou depanse jounen w. Ou depanse jounen w pou fè lajan. Ou depanse jounen w pou regle sa w bezwen. Ou depanse jounen w. Pou pou pran swen fanmi w. Ou depanse jounen w pou pran swen fanmi w. Ou depanse jounen w de tout fason. Ou depanse jounen w swa pou fè lajan tou. Kidonk, pa gen sa w fè, pa gen sa w fè pou w pa depanse jounen w. Ok? Nou kapab, nou chak nou anplwaye oubyen nou depanse jounen nou nan yon fason diferan. De yon lòt moun. Men se toujou menm jès lan. Depanse jounen w pou w envesti, ou envesti tan w, se toujou menm bagay. Ou envesti pou w fè lajan. Sof ke li nesesè pou w depanse jounen w pou sa ki enpòtan. Pou sa ki enpòtan. Paske se pa toutan w ap kapab jwenn sante pou depanse. Nan jounen an, lè w gen sante pou depanse nan jounen an, depanse l byen, envesti l byen, spenn li byen, si m te ka di l nan ti mo angle ke m te konnen an, ok. Kidonk, mwen panse li nesesè, paske mwen menm chak jou, m se youn nan moun ki pa renmen chita anyen fè. Ok m trouve li pa normal pou yon moun ou pa chèche yon bagay ou fè ok li pa normal li enpòtan li nesesè pou chèche pou kreye pou aprann. Moun kap lave veso rense l anba tiyo an. Kòman nou fè? Mwen mwen pa santim konfòtab ak sa. Se petèt mwen gentan twò abitye avèk fason ke mwen te leve, ki se fòk mwen mete dezenfektan nan dlo ke map rense veso an poum kwè ke li pa santi pa bon, poum kwè ke li byen dezenfekte, sa fèm toujou itilize menm metòd ansyen sa paske se ladann mwen te leve. Dezole Familloud. Ou mèt tande, Mwen renmen fè pwòpte, mwen renmen lave veso, mwen renmen pwòpte kay. Depi m rive nan pati sa a franchman tèt mwen cho. Cette histoire de laver pil kiyè, mezanmi fouchèt, kouto, hee fanmi youloud. Ah! Se pa blag m ap ba nou non mezanmi. Nou talè. Se fanm nou ye tou, se moun nou ye tou, nou fè pratik sa yo chak jou lakay nou sa vle di. Kòman nou santi nou lè nou nan sitiyasyon avèk ti kiyè, ti kouto, ti sesi, ti sela? Mwen menm se ak gwo bagay yo m renmen di l. Depi se ak gwo bagay yo m ap di l san pwoblèm. Men se ti istwa de ti bagay piti yo, yo deranje m franchman menm si mwen renmen fè li, men l deranje m yon ti kal. Franchman! Ban m opinyon pa w sou sa m di an. Franchman Famiyoul, byenvini! Diferans ki genyen antre timoun ki leve avèk papa yo e timoun ki leve san papa yo, timoun ki leve san papa yo, yo gen yon konfyans nan manman yo, yo gen yon konfyans nan tèt yo. E se timoun yo ki fè pratik, strateji. Se timoun yo ki fè pratik strateji chak jou. Paske tout sa fanm ap fè nèt, se avèk anpil strateji. Paske fanm pa leve la epi l annik fè yon bagay. Fanm reflechi anpil. Se sak fè menm kite yon fanm ap kite yon gason joul kitew la se pa jou al kitew li te kitew lontan sa li kitew lontan sa men jou li deklarew li kitew lan se pa jou an li kitew ok sa vle di timoun ki leve a manmanl sèlman. ki pat konn jwenn èd papa, se yon seri de timoun yo ki tèlman fò, ki kwè nan travay, ki kwè nan goumen, ki kwè nan strateji paske yo fè pratik sa chak jou, ok? Ki donk, fanmi yo yo, li nesesè pou nou aprann timoun yo travay, li nesesè pou nou aprann timoun yo renmen travay, ok? Tout sa yo ka fè, se enpòtan, tout travay.

souvan pa ofri nou, nou gen pwoblèm pou nou travay. Ok? Paske anpil bagay kap pase koz nou mare. Mwen gen yon pwojè yon fòmasyon ki gen pou l dewoule trè byento. Men se sitou nap fòme fam de menaj yo, garçon de cour, berceuse oubyen moun kap gade timoun yo. Ok? Se enpòtan. Pou moun sa yo resevwa fòmasyon an, m ap gentan eksplike nou plis de sa. N ap tounen sou timoun san papa tankou m yo. Konfyans yo genyen, yo konnen se yo k pou fè pou tèt yo. Menm jan yo leve yo jwenn manman yo ap fè pou tèt yo. Yo jwenn manman yo ap fè yon seri de bagay. Se manman yo tout bagay, se manman yo. Manman yo pa konn gen èd. Sa vle di timoun sa l gentan met nan tèt li menm jan manman l pa gen èd, li pa gen èd tou. Kidonk timoun sa son timoun ki kwè nan sa l ka fè, li kwè nan sa l ka fè pou tèt li, li pa yon timoun ki pral chita ap gade sou moun ok, se moun yo ki gen karaktè ki trè fò tou wi paske se konsa yo grandi yo jwenn paran yo menm karaktè sa paran yo posede. ki pouse paran yo moun ke li ye an ebyen se menm karaktè sa timoun nan li vin li menm tou li posede se li menm li vin posede paske li pa abitye ak lòt sistèm nan alò m pa di lòt sistèm nan pa bon se ankò mye se yon privilèj lè yon timoun leve avèk manman l papa l nan menm fwaye tou lè 2 ap pote atansyon pa gen pi bèl bagay ke sa fanmi yo lòd Men an menm tan tou, timoun ki leve san papa yo ak manman sèlman an son lòt afè. Timoun sa yo se boum yo ye. Se boum yo ye nan sosyete a. Ok? Sitou si yo pran bon chemen. Ok? Konbyen fwa wap fè yon bagay, ou kòmanse ak vitès, oubyen konbyen fwa. Ou pral yon kote, ou derape ak yon enèji, ak yon vitès. E pwi, le fè ke ou tèlman gen a panse, e pwi sa konn rive nan wout lan ou anvi fatige, pa vre? Men, raple m ke, lè moman sa yo rive, souvan, sa k vin nan tèt mwen, m sonje manman m toujou di, ou sipoze bouke lè ou rive. Lè w rive kote pou w kanpe an, se la w sipoze bouke. Ou pa oblije bouke pandan ke tout rès wout lan devan ou. Fò w kontinye, fò w rive. Sa vle di Famiyoulot, kouraj, pasyans, detèminasyon nou, se sa ki enpòtan pou nou toujou gade nan nou. Paske pa gen lavi fasil. Lavi fasil la. li pou on seri de moun. Wi, men se pa pou ou avè m Fanmi Uloud ki chwazi yon disiplin, ki chwazi yon mòd de vi, ki genyen karaktè nou trè fò, èske w konprann? Se pa pou moun tankou nou ye yo, vi fasil la. Alò nou menm, sa mande nou anpil travay, anpil bagay pou nou fè, pou nou viv la vi fasil la. Ki pa yon pwoblèm. Pastè Mackenson di ou gen yon privilèj Bondye fè ou kado, se pwofite filme. A vrè di, se pa, se tout bon wi fanmi Youloud. Pawòl 18 kara. Gade sa m ap di nou. Eske grann mwen te konn nan tout mizè sa yo? Gade. Suyejisan lè mezanmi evolisyon an fè nou travay plis wi mezanmi. Mwen m sonje ti lanp tèt gridap depi w fin limen l lannuit lematn w leve w chèche dèyè tèt on kabann ou mete l pi bagay siye limyè gade. E kesyon seramik lan menm? Se tout moun ki ka netwaye seramik? Fò gen teknik wi pou netwaye seramik. San sa prefe ou te tou viv nan ti kay tè w wi mezanmi. Oh ou pase bon e se si w vle achte bale. Ou pran de twa branch kòman pye bwa sa rele palmis bagay palmis yo ou bale lakou an se fwaw fwaw fwaw epi ou ramase fatra w jete. Pa vre? Bon kesyon de seramik bale byen byen netwaye byen lave. Kounya pou valè bagay mwen fè nou pa poste, nou pa pataje, se sa nou anvi pataje? Pou valè bagay mwen fè nou pa pataje, epi se sa nou pi enterese pataje? Franchman, e nou menm? Nou gen sou nou. Pou valè bagay mwen fè nou pa pataje, se sa nou plis anvi pataje? E nou menm Ayisyen? Pou valè bagay mwen fè nou pa pataje, se sa nou plis anvi pataje? Pataje. Premye fwa nou wè moun ap bale? Fanmi Youloud, pafwa pwoblèm yo trè grav, e pafwa prezans ou konn kreye plis pwoblèm, alò trè pridan, fò n pridan.

Merci fanm youloud ki te pran san ou ki te gade bèl ti vlog konfirmasyon tout sa m pa pe fè tout sa m ka fè tout sa m renmen fè avèk miyouloud ou renmen anpil la mwen renmen anpil.